Reste informe sur Haïti Libre, Like, partage, abonne c'est le coeur de l'actualité.
Depi avan yè map panse sou bagay la humm depi lè ke Iran te fin bay frap kote yo te touye 13 solda pou etazini. M pa janm tande ke Iran fon bòt su lè ameriken ankò. Men tou den kou m tande bou Iran frape Jòdani, Iran frape Koret, sòlda ameriken tonbe pa pil e pa pakèt. M di e gon bagay de bagay sa a. Zanmi m Se konnya dosye a pale. La Russie nap gade la a li gen menl tranpe nan lanmò solda ameriken yo. La chine nap gade la a la chine gen menl tranpe nan lanmò solda ameriken yo. Bagay sa ap fè gwo pale paske tout dènye enfòmasyon ki soti yo fè konnen ke Larisi bay Iran sekrè a. Larisi montre kote nèg yo kache. Kidonk, gen de ransènyeman ke Larisi bay Iran ki ede Iran lokalize sòlda ameriken yo pou egzekite yo. Men kounye a m ap poze tèt mwen yon kesyon, m di bon, si Larisi ap bay ransèyeman sou sòlda ameriken yo, èske Larisi pa pral bay kontwòl dèyè Tonton Sam? Kesyon sa se yon gwo kesyon, se yon kesyon pou n poze, èske Larisi li menm

Men nou. Frèm sèm, yè la te gen gwo votasyon an dedan euh, m kapab di ou chanm depite a te reyini pou yo te vote pou yo konnen si ap kontinye supporter Donald Trump nan gè a si yo pap supporter l, eh bien men sak tombe zanmim, ret branche talè konsa nou menm nou pral di w koman bagay la te pase. Oh. Yè la m pa konnen si son yon lwa ki renmen lajan ki monte nan tèt Donald Trump ankò. Misye anonse ke li pral mete, bon li fèt li gentan mete tarif dwanyè sou nenpòt 60 peyi. Mezanmi ti mesye demokrat yo dedouble yè Davwa ke Donald Trump rebalanse avèk tarif dwanyè sa, ebyen m pral di nou kisa demokrat yo lage sou misye la pou zafè 60 peyi misye pral takse. Sabe m? Isit la m di w nou fè jewopolitik. Ou bezwen konn sa k ap pase nan mond lan, ou bezwen konn sa k ap pase nan peyi Dayiti, se la pou w branche tonton. E m di w sa, enfòmasyon nou yo klè. Nou ba ou yo ak tout nòt de près, nou ba ou yo ak tout videyo. E gon jan ke n ba w enfòmasyon ou pa ka di m ou pa konprann. Bay nou menm nou pa vin fè zuzu la pou n ap vin pale pil fransè. Nou ba w enfòmasyon an bon kreyòl pou w konprann sa k ap di a. Klè. Ayayayayay men nou men nou men nou men nou. Zanmi m, m sonje ke m te di nou ke ti mesye Iran yo, Bon an fèt se pat Iran se alye Iran ki se Yemen ki te atake yon batiman pou Arabi Saoudit sou lanmè a, sou lamè wouj. N ap pale nou de lamè wouj, nou konnen lamè wouj se yon lamè biblik. Biblikman palan depi w pale de lamè wouj nou gentan konn kote m ap pale a la. Ebyen Donald Trump anonse Je voun gwo mesaj bay Iran malgre se pa Iran ki te fwape bato a se Yemen alye Iran ebyen Donald Trump voye gwo mesaj bay ti mesye Iran yo ret branche mesaj de menas monchè e pa bay mwen e pa bay lejè non menas gwo menas kap fè monchè ret branche talè konsa mwen menm m pral pot detay sou enfòmasyon sa pou nou. Oh. M wè Zelensky prezidan Ikrèn nan ap prepare l la pou pou l al fon chita pale avèk Donald Trump euh, Mezon Blanch wi. Nan ki dat? Ebyen, selon Donald Trump, Zelensky Misye previ resevwa Zelensky andedan Mezon Blanch. Ki jou? Mezanmi m ret branche m pral di nou kisa Zelensky pral fè nan Mezon Blanch e ki dat misye ka rive nan Mezon Blanch. Se randevou a pa gate. Nou pral pale koze. Frè m sè m, mwen pa ka vini la pou n pa fon ti pale M toujou di nou sa, kanta ti peyi an nou depi gon bagay kap pase nou paka pa moute pou nou di w kòman bagay la ye Ayiti se Ayiti nou an nou pale ti koze sou Ayiti. Yè la, yè swa nou pa konn yo kidnape yon gwo chèf an Ayiti? Èske w pat konn sa? E selon tout enfòmasyon yo, se pa sèl gwo chèf sa ki nan men anba men bandi yo. Gon yon lòt gwo chèf ke nèg yo te kidnape jiska prezan la misye pral gen mwa 2 mwa la yo poko janm relache misye. Ebyen yè swa la bandi yo pran yon lòt chèf nan gouvènman Alix Didier Fils-Aimé a ankò. Pandan se tan nou tande ke Raïna Forbin, minis dè zafè etranjè peyi Dayiti, Alix Didier-Fils-Aimé raketè minis Premye minis peyi Dayiti ap fè konnen ke sitiyasyon sekiritè peyi Dayiti amelyore. Ki kote? Bandi yo ap montre yo ke sitiyasyon pa amelyore paske bandi yo kounye a la, bandi yo pa sou bò ti malere yo ankò non, bandi yo se sou bò nèg ki anndan gouvènman. Si nèg yo pa leve pye yo, gouvènman sa pa leve, bandi ap kidnape yo tout wi. Menm Alix Didier Fils-Aimé bandi ka pran wi mesye. Epi pou tande y ap mache di peyi a bay gwo amelyorasyon ki fè nan peyi a sou sou le plan sekiritè. Fè yon vye tps ke yo te bay ayisyen yo la, fè gouvènman ameriken an panse ke bagay yo bon an Ayiti tout bon vre, yo fout koupe tps pou ayisyen yo. Sou konsyans kiyès? Konsyans moun sa yo Alix Didier Fils-Aimé e Raina Forbin. ki fè konnen ke bagay yo dous an Ayiti, ki fè konnen sitiyasyon sekiritè peyi Dayiti kòmanse amelyore, ki kote? Ebyen zanmi m, jodi a la a, se sa w nou vin pale nan sòti nou, premyè sòti nou. E m toujou di w sa, ou sou Zenith Haiti, ou sou Haiti Leve Kanpe, chanèl ki la pou enfòme w de sa k ap pase nan peyi Dayiti tankou aletranje. Alò, si w fèk tonbe sou nou, Poko abòne avèk nou, nou tou envite w fè pati kominote nou. Pou fè pati kominote a wap jis gade kote wè k make s'abonner a klike sou s'abonner, abòne, aktive klòch ou tou lè n lage yon videyo pou kapab resevwa li an notifikasyon. E like la li trè enpòtan pou nou, pa fè n soufri pou yon like. Wap a gad anba video sa ou pwan ti pous klike sou li ba nou yon like an nou fè video sa o mwen li pase 2500 like kap rete nan kad sipò pou nou ayayayayayayay nou kapab mesye ann sipòte chanèl la chanèl grand pwisans la chanèl bòbòp penmba sipòtel mete yon like pataje video pou nou tout kote. Jodi a la nou son gran jou ok son vandredi weekend nan komanse papa weekend li ye son vandredi e vandredi sa se 24 jiyè 2026 nou salye tout zanmi nou yo kap gade nou etazini nou salye tout zanmi nou yo ki kanada ki la frans zanmi nou yo ki ayiti repiblik dominikèn zanmi nou yo ki meksik kap tande nou provo naso bahamas gwadloup matinik Zanmi nou yo ki Brezil, ki Chili, mwen salye nou. E nou konn salye deja, nou sou platfòm kap bo bon enfòmasyon. Platfòm kap enfòme nan bon ti mamit, paske isit la nou pa voye monte, isit la nou menm, se sa kap pase nou pale, klè. E nou bo prèv de sa kap pase, nou pa vin la pou nou di w tèl bagay te fè tèl bagay san nou pa pwouve w. Depi ou wè nou vin la nou dou tèl bagay te fè tèl bagay nou tou nou tou e montre ou kote nou jwenn enfòmasyon an. Alòs si enfòmasyon pa verifye l pap fòt nou. L ap fòt yon gran medya, medya ke tout moun fè konfyans. Klè. Nou konn sa l ye deja. E sa k fè zanmi m, isit la la ou ap wè ke nou menm nou gen yon pakèt moun ki majè, konprann, se adilt, se moun ki kòmanse antre nan laj k ap tande nou la. Konprann? Paske yè m tap fon sondaj sou Janel la m te di nou sa m wè se m gon pousantaj ki elve de 45 a 65 an mesye. Alò si gen moun ki gen 45 a 65 an kap tande nou la nou gon jan pou n kanpe mesye nou pa ka kanpe nenpòt ki jan. Ae pa bay ti moun kap fèt la pa yon jwèt ti moun la ou konn. Ebyen zanmim fanmim an nou antre danble nan manman enfòmasyon nou paske jodi a la nou gen ti koze pou nou pale. Frèm yo, sèm yo, map di nou sa. Xi Jinping, Vladimir Putin, 2 nèg sa yo, yonn se prezidan la Chine, lòt la se prezidan la Russie. Ebyen nèg yo gon sipò an katimini ke nèg yo ap bay Iran, son sipò on ne peut plus ki fè sekretè defans ameriken an ap mache pale di wi ke nèg sa yo ap sipòte Iran. San ransènyeman Larisi, Iran pa tap janm kapab arive touye kantite sòlda. ameriken sa yo ebyen nèg yo aprouvel ke se la risi ki ede iran ki bay iran enfomasyon depi teyeran pou touye solda ameriken yo mèdam misye pa bliye lè zetazini sot fon pèt la solda 19 an 25 an 28 an 30 an pase anba drone iran pase anba kout mizil iran Bagay sa son kriz li ye pou les ameriken. E bagay sa tou ki fè tonton sam e sitiyasyon gè a li anpire la an dedan mezon blanch m pa di w nan kongrè ameriken se gwo votasyon gwo reyinyon kap fè. Mwen paske larisi la depi se sekrè ke les ameriken genyen nan mwayen oryan. Larishi ap devwale tout bay Iran yap bay Iran sekrè yo e lè Iran jwenn sekrè sa yo Iran pa kenbe sekrè a an sekrè non papa Iran itilize sekrè a poul fè malè hehehe tande byen wi Iran itilize sekrè a poul fè malè paske ti mesye Iran yo nap gade la tout otan nèg yo wè yo te kapab touye plis sòlda ameriken se sak tap fè yo byen pou yo di Iran genyen gè a sou lèzameriken. E nou wè, Iran gon jan l kanpe la, l ap bay ameriken yo gwo defèt. Paske avyon de chas ameriken F tirè 15 kraze, dwòn nèg yo panse ki te pi gwo dwòn ki pa gen entèseptè pou yo, Iran mete yo atè. La msye Iran ap fè non l nan kesyon de gè. Pa ti koze k gen la. Ebyen m di nou sa. Bagay la pa rete la paske gen kongrè ameriken avèk m kapab di chanb depite a ki te nan vòt yè, yo te fè votasyon. Ebyen eh nan votasyon sa tout dènye enfòmasyon fè m kwè demokat yo vote pou Donald Trump kanpe gè a e yo jwenn kèk repibliken ki apiye demokrat k ap mande pou Donald Trump li menm li sispann tire sou Iran paske gè sa a li gentan koute Lèzetazini twòp lajan. Wè w pa nenpòt 37 bilyon de dola ki gentan depanse la zanmi m. Pa pa rans mesye 37 milya de dola gentan depanse nan yon gè mesye pa sa pa pa gen jwèt nan sa non mesye. Konprann? Pa gen jwèt nan sa. Wè m te di nou avwe yo mèt te bonm 0.5 milya m bon. M pase. Mwen m 0.5 milya bon mwen. Nan 2 zan 3 zan m fè yo wè 0.5 milya sa pase a 10 milya mwen chè. E nèg ki konn biznis m ye. Hein. Fè m kado l non mesye. Tan pou n ap pran kòb sa a, pou n ap vide, vide misil sou Iran, kraze Teheran, kraze pon tout kote, kraze e sit Iran. Tan n t ap fè bay sa, pa pito nou te bay, nou bay chak ayisyen yon 0.5 milya. Eeeey se mayo tap twò bèl nan men nou Eeeey mayo tap twò bèl nan men nou tèt chaje ann avanse mesye sa li rete nan kad blag se blag nap fè la Eeeey nou konnen son bagay ki pap posib la Ebyen zanmim fanmim map di nou sa Tonton Sam fè konnen ke li mete tarif dwanyè sou 60 peyi la misye retounen avèk bagay tarif li a ankò m pa konn si se paske l wè lap pran frap ekonomi ap kraze paske yo nan gè la e lajan kap depanse. Yo sou wè yo pral sou nenpòt katòzyèm nwit yo la depi yap fwape Iran. Chak nwit yo la zanmi m chak jou de gè ameriken chak jou de frap amerikèn yo se se milya de dola wi. M pa wè nèg yo ka di gè sa koute 37 milya ankò non mesye. Pase ameriken gentan sou nenpòt 13 a 14 jou la depi yap tire sou Iran san kanpe wi. Chak lannwit Bondye mete yap fwape Iran wi. Enbyen, Demokat yo kritike Donald Trump davwa ke misye pale de tarif dwanyè pou 60 peyi, enbyen Demokat yo mande pou Lakou Siprèm di yon mo nan bagay sa, pou pa kite bagay sa pase, pou Kongrè Ameriken di yon mo, mete yon fren nan bagay sa, paske si e. yo kite Donald Trump fè sa, bagay la ka agrave konfli komèsyal la. Pa bliye, 60 peyi ou met tarif dwanyè sou yo, pral vin gon konfli komèsyal la. Pandan ou wè misye nan gè avèk Iran la, misye anvi antre nan yon konfli komèsyal tou papa. Pou yo ka di l se gwo prezidan, pou yo ka di l se yon prezidan ki ap lite, ki nan gè a la fwa, ki nan, m kapab di, ki nan gè, m pap di gè sivil non, kòman gè sa rele ankò, gè peyi peyi! Ki nan gè peyi peyi epi ki nan gè kòmèsyal ankò. Misye bezwen pou tit sa pou l ta gen tou le 2 bagay sa yo. M pap ba nou manti misye bay yo pap bon pou Donald Trump e jan misye ap pati a la ou wè premye manda misye yo pat arive destitye misye men jan misye pati a la misye pa pati pou l fè pou l fè katran l lan vrèman. Se pral gen eleksyon mi manda la k pwal fè an novanm. E demokat yo fè konnen jan lye pa jan lye eleksyon ap fè an novanm mwad desanm yap retire misye prezidan peyi a paske yap gen eleksyon sou Donald Trump pati koze k gen atè a la ebyen m tap pale nou de tarif mennan nou pral fon touche pinisyon tonton Sam paske nou sonje ke Yemen te frape. Yon gwo batiman pou Arabi Saoudit ki tap pase sou lanmè wouj avanyè. Ebyen Donald Trump di jodia ke l pral pini Iran paske yo te atake yon bato sou lanmè wouj la. Li pa menm di l pral pini Yemen non, li di l pral pini Iran. Sètadi si Yemen bay fwap la, se Iran k bay fwap la. Se alye Iran. Li di l pral pini Iran. Bon mwen menm map mande tout sa Donald Trump ap fè yo la, tout kantite fwap lap bay Iran yo la si sa yo pa ret nan kad pinisyon, eske sa yo pa ret nan kad pino, bon yè la yo pase sou tèt Iran sou sou gid revolisyonè Iran yo avèk yon avyon, yon bonbadè. Se pa 1 2 kout bal yo tire sou nèg yo non, yap fè malè kanmenm, yap fè mò kanmenm wi papa, yap fè mò, sans ou bliye defans ayeryèn Iran yap kraze, rada Iran yap kraze tout la sent jounen wi papa. Nèg yo ap fon pil dega nan mwayen oryan la. Konprann? E pa rapò avèk kantite sòlda ke yo pèdi la zanmim. Fò ta di sòlda rès sòlda ameriken yo se gèp nèg yo manje wi tèlman nèg yo ap fè malè nan sou iran an papa. Ou pat konn sa? Ebyen zanmim fanmim map di w sa e zelensky genyen pou l fon pase ozetazini. Paske daprè tout enfòmasyon ke m jwenn, Zelensky kapab chita nan Mezon Blanch pou yon lòt fwa ansanm avèk Donald Trump madi kap vini. Ou konprann? Jodi a la nou son vandredi, ebyen madi kap vini gen fòt pwobabilite pou Zelensky, prezidan peyi Ikrèn nan, li twouve li nan Mezon Blanch kote ke l pral chita avèk Donald Trump pou fè gwo ba gwo pale sou gè Risi e Ikrèn, ebyen medam mesye li pa fin konfime san pou san, men sèlman e nèg yo di fòt pwobabilite pou Zelensky avèk e Donald Trump fon chita pale nan Mezon Blanch Mardi kap vini la. Bon frèm yo sèm yo an nou fon antre nan peyi nou ki se peyi dayiti kote nou pral pale ti koze gen kidnapin ki fè yè swa, Nan yon peyi kote ke gouvènman ap fè konnen ke peyi a kòmanse sou kontwòl, ke pwoblèm ensekirite nan peyi Dayiti kòmanse rezoud, se sa otorite yo di. Ebyen, pandan yo di peyi a kòmanse sou kontwòl, tande sa bandi fè. Le kidnapping hier soir du chef de cabinet du ministre de l'Education nationale Se chèf kabinè minis edikasyon nasyonal la ke yo kidnape yè swa. Misye rele Eclesias Thélémaque. Ebyen, m kapab di nou dosye sa a vin fè lis la grandi kòm pèsonalite anlve pa lè bandi. Lè m di w pèsonalite anlve pa lè bandi, si lis sa ogmante se paske bandi yo gentan te arete yonn nan manb gouvènman Alix yo deja. Le chef de cabinet du ministre de la Défense, ok, paske yo te pran chef kabinè minis defans lan, James Boyer. James Boyer sa se chef minis, m kapab di kabinè minis de la Défense lan nèg yo te kidnape l jiska prezan ki nan men bandi yo. Yo te kidnape misye nan dat ki te 11 jwen dènye a. Enben si depi 11 jwen ke yo te kidnape misye men jodi a la nou 24 jiyè kidonk misye gentan gen yon mwa 2 nan men bandi yo la, bandi yo poko janm lage yo, plis kon mwa misye gen nan men bandi yo, bandi yo poko janm lage yo, lage misye, e yè swa la ankò men bandi pran chèf kabinè minis edikasyon nasyonal la. Fò ta di bandi yo gen yon lis nan men yo pou yo pran chèf kabinè minis yo. Yo arete chèf kabinè minis de la defans lan, yo pa arete non, kidnape Chèf kabinè minis de la defans la, yè, se depi 11 jwen an, ebyen yè swa la ankò chèf kabinè minis de ledikasyon nasyonal Eklezyas Telemaque, nèg yo kidnape misye tou. Kidonk, nan moman n ap pale a la, bandi sa yo ke nou tande re, gouvènman Alix Défi Zémédy kòmanse met tempo sou yo, ebyen bandi sa yo genyen 2 chèf kabinè minis nan men yo kòm, e m kapab di. e ki nan men yo ke yo kidnape konprann sa se yo moun sa yo ou pa konn ki lè ap lage ki lè yo pap lage paske si nou wè premye chèf kabinè a misye gen tan gen plis ke yon mwa nan men bandi yo jiska prezan misye nan men bandi yo pa gen moun ki konn si misye vivan si misye pa vivan konsa tou bandi yo ka egzekite misye yo pa janm konnen ebyen konnya se kou pa Chèf kabinè minis edikasyon nasyonal la, yè swa yo pran misye. Nan yon peyi ou tande sekirite, ou tande ke Raina Forbe, minis dè zafè etranjè peyi Dayiti ap mache di ke peyi a kòmanse bon. Alix Diefuseme ap mache kon kòk panyòl chante tout kote ke peyi a kòmanse bon. E nou te tande bagay la nan loni, se moun sa yo ki di Ayiti kòmanse bon ki fè administrasyon Donald Trump lan koupe ti piyès pou Ayisyen yo. Paske yo di peyi a bon. Ebyen si w di peyi a bon zanmi m, y ap koupe ti piyès ou, ou ka tounen nan lakay ou, jan m toujou di nou. Ebyen, il est toujours entre les mains de ses ravisseurs, en parlant de du ministre, du chef de cabinet du ministre de la défense, misye toujou nan men ravisè yo, sa gen yon mwa et demi. Ces cas n'ont pas été évoqués par la ministre de des affaires étrangères, ka sa a li pa evoke pa minis afè etranjè a, Raina Forbe, devan le konsèy de sekirite de l'ONU, wè yo pa menm di bagay sa non, devan seki, yal devan sekirite konsèy loni, yo ta di sekirite konsèy loni, a nou gen chèf kabinè minis defans lan ki nan men bandi yo, li pa menm di sa. Men yè swa la, yo pran yon lòt chèf kabinè ankò. Bagay sa yo pap pale ou el avante yn amelyorasyon de la sitiyasyon sekiritè. Se e pale l t al pale sou amelyorasyon. Pandan se tan, moun ki anndan gouvènman anba men bandi nan peyi a. Alò kan Ayiti lè bandi vyòl, ti e kidna e kidnap dèzjans. An Ayiti bandi yo yo kontinye ap vyole moun, yo kontinye ap touye moun, yo kontinye ap kidnape moun. Pandan se tan ou wè yo prale sou tribin Nasyonzini ap fè konnen ke peyi a bon, de sekirite bay la kòmanse amelyore nan peyi a. Pou yo ka, pou w ka wè y ap travay. Alò si yo pale yo di bagay yo kòmanse bon, w ka wè, w ap wè y ap travay. Sètadi yo merite kòb y ap pran, yo merite kòb y ap fouye nan kès leta, yo merite kòb y ap vòlè a zanmi m. Pase se konsa poun trete moun sa yo. Son paket de sanwont kap dirije peyi a. Pase si moun sa yo te moun.